Yeah lemond m salye nou avan san jou wi pa gen jou bawon plenn nan ba kiyèt pa pè vrapè parapò tout sa kap di m vle fè nou tande m kounya ti machann mwen yo m konnen nap soufri anpil M konnen nap plè anpil. Ou konprann? E jodi a m vle libere nou, m vle mete nou alèz. Kwadèboukè, elèv lekòl mwen yo, ti machann mwen yo, biznis yo. Jodi a m ba yon trèv. pou tout moun alèz. M pran dispozisyon a tout chèf baz yo. M bay yon trèv pou tout ti machann sikile alèz. Pase gon pakèt gran moun k ap rele nou sou dosye sa, yon pakèt ti malere k ap rele nou sou dosye sa. Se pa moun non pè. Nou pran trèv nou a tèt nou. E pa moun ki fè nou pè ki fè nou pran. Pase tout moun konnen nou pap janm pè e lè nou mouri pou nou pè. Tout moun konnen nou pa pè pèsonn. Nou pran yon trèv e pou tout moun se ki lalèz. E pou tout moun pè nye si ki lalèz. Tout moun ki te kite kay yo retounen lakay yo. Tout moun ki te kite lakay yo retounen lakay yo. E sèlman moun ki gen fè, ki gen tòl, ki gen depakat, nou ta vle ede nou. Moun ki a mezi, pase pou nou ka dedomaje moun Micho yo, san fra ni lwa yo te kraze kay yo a, ki kraze legliz la, Nou ta vle dedomaje moun yo. E sa t fè nou mande tout nèg baz yo sa yo gen on n kontize pou nou wè ki sa n a fè pou legliz Micho a pou nou dedomaje l pou nou ka dedomaje moun yo. Nou mande pou tout machann malpas yo sikile alèz Lamò San Je di l. Mesye, m fè reyinyon avè nou deja. Pa tire sou la polis selman rete nan limit nou selman si la polis antre nan geto nou met jwet nan men yo ou konprann si nou ta pral nan lot baz nou wè la polis nan wout sa refize pase nan lot wout. Men si yo pase nan yon lòt wout, si yo pase nan yon, si nou pase nan yon lòt wout yo antre dèyè nou sa yon lòt jwèt yo ye. Men si yo nan wout pa yo, nou nan wout pa nou, touye je. Lemond, nou konnen se konfli gang a gang. E tou le moman si nou tande yon bri bal pase, nou pral, m antre nan silans mwen la nou pap tande yon peta. Sèlman Si son gang ki vin atakem ok. Si kotem m chita lapolis vin atakem ok. Men sim pran yon lot desizyon tou nap konnen. Mwen mande pou tout lekol ouvè, pou tout ti machann nan aktivite yo epa fot nou, nou konnen mwen renmen nou anpil. Pase nou konnen m peye anpil lekol pou timoun. Pase moun lekol yo rele nou anpil. moun grangoz yo, moun fo RDP yo, moun fo parizyen yo, ou konprann, gen, m konnen gen lopital ki fèmen, fon parizyen gen ti bebe t mouri pou operasyon. Nou pa vle chay sa yo sou do nou. E pa se, e pa se komisè Ogé te di l ap ban m yon mwa, mwen menm m te di m ap bloke wout la pou yon mwa, yo konnen nou ka fè l. Kòm m wè se jwèt to lalito, e pa anyen serye k ap fèt, Kounya m chwazi repliye, nou ret nan silans nou, men son trèv m bay. E nèg yo konnen k sim atòm pa m pa piti. Ou konprann? E komisè map pase, komisè Ogé map pase pran tou. Se Ogé ki fasilite lòt gang nan cha yo. Ou konprann? Ki pran 3 chofè moto Doudoun. Yo tiye yo. Yo pran chofè moto sou tèt pon taba a, yo pran yo, yo antrave yo anndan doudoun, se Ogé ki lakoz yo. Pase se Ogé tal pran lajan nan men Babankou, ki ka, ki pou te ka mete ensekirite nan bouk la, pase nèg yo santi lè yo gen, lè, lè, lè doulè, lè moun ap mouri la yo pi alèz. Ou konprann? Nou pa met moun deyò. Sa ka rive kout bal ap tire moun nan pa ka tande bri bal li met tèt li deyò. Sof moun ki konnen l manman gang, ki gen alya bandi, ki fanmi gang, moun sa yo konnen depi yo antre y ap mouri. Ou konprann? Moun sa yo konnen depi yo antre y ap mouri. Ou konprann? Apre sa depi se moun ki te deyò, ki te kite lakay li, ki pat gen relyasyon a gang, non vle tout moun retounen lakay non. Pase tout moun ki di non mete yo deyò, lamò san jou pat konnen li te met moun deyò. Non vle tout moun antre, non vle tout moun nan silans yo, e non vle bouk la gon kal. Pase lapè sa se mwen menm kap chache l wi, non wè janm renmen lagè, m chwazi fè lapè a. e nou vle tout moun resi ret nan silans yo tout chèf de baz mwen yo m vle tout moun ret nan silans yo nou konnen m pa pè moun lè m met pye m atè pye m met atè ka gon 2 m ka gon 2 sòlda mouri ka gon 4 polisye mouri. Men yap toujou etegre lot moun nan la police la. Mwen map toujou etegre lot moun nan group gang mwen an. E mwen kap refize neg. Telman m gen neg. Moute ka voye 10 ka di dat ka di. Yo konnen m gen neg yo konnen alye m anpil. Ou konprann? Gon paket moun neg yo arete chef la police la. Sa se pou ou. Gon paket moun neg yo arete Yo di e bandi yo e nèg sa yo pa konn men goch yo pa konn men dwat. Yo kon nèg yo konnen bandi 4 sen mawozo non pa aladev. Lapolis ka tiye yon nèg pou non. Men arete yon nèg 4 sen mawozo e manti. Ou ka arete yon nèg pou non. Yon nèg kankou ou ka arete yon moun ki pòch ton ki ka konn pale avè nou. Men arete yon nèg 4 sen mawozo a zam e manti ou ka tiye l. Ou konprann? Paske ou konnen nèg pa m toujou ak gwo zam fannfa. Nèg mwen pa soti konsa. Ou konprann? On chèf ret on chèf pou reskosablite w ansanm avèk komisè Roger. Sa ka rive lapolis la ka ap fè arimaj li la arete moun. Depi nèg yo gade w, yo pa renmen fòm tèt ou, yo di w se kaptè mawozo. Ou konprann? E, e, tout moun, majorite moun konnen nèg sa yo pa bandi vre. Ou konprann? M pral di nou de nèg ann bagay. Dosye kidnapin nan m poze sou li. M met yon trèv ladan l. Ou konprann? M met yon trèv nan dosye kidnapin nan. M konnen gen kèk nèg ki pral vin dèyè fè kidnapin pa anba anba m pral met brigad mwen sou pye. M konnen yo pral pran moun. Al sere pou yo lage chay la sou nou. On egzanp, Pastè Locha Remy, yo kidnape l yo diye 400 mawozo. E tandiske l pa nan men nou, l pa nan men alye nou. E, e yo konnen si l te nan men m, m t ap gentan voye l ale. Ou konprann? E nou konnen Alex, sou wout frè a, Alex sa e li te nan do Ti Grèg, E li menm kap fè tout kidnapin kap fèt anlè a. Kidnapin kap fèt Taba epa nou menm ki fèl. Tout chay sou kont 400 mawozo. Me gan, m pa di m pa fè kidnapin, tout moun konnen tout sa m fè, m fè la prèv. E tout moun konnen tout sa m fè, m gen, m fè la kran. Ou konprann? Depi nèg yo konnen se zòn, m pa met chèf. Yo pase, yo leve moun la. Epi ou tande nèg Lamò 100 jou. Ou tande yon nèg 400 mawozo. Lapolis, lè mèt brigad mwen nan lari, pa wè mèt brigad mwen nan lari pou konnen se moun ke n ap kidnape. N ap siyonnen lari a, n ap siyonnen lari a pou sekirite. Tout moun libe libè. Alò tout moun lib. Nou vle tout biznis ouvè. Tout moun ap fè aktivite yo. Ou konprann? M vle tout moun sikile. Paske m konnen nou t ap soufri pou sa. Ou konprann? M konnen nou t ap soufri pou sa. M pwomèt nou. Si yon moun pèdi yon machandiz e sou wout la vin dèyè l nan men la Monsanjou. Ou mèt antre vin dèyè l. Kanfeti ou te gen, ou te konn pale avè m, ou pa t konn pale avè m antre vin dèyè l nan men la Monsanjou. E dwe m dwe nou sa. Nou konnen m pa gen de pawòl. Nou konnen lè m di yon bagay m pran reskonsablite m, yon chèf rete yon chèf m klè sou li. M bay yon trèv pou tout moun sikile libe libè. M vle tout lekòl ouvè. Ou konprann timoun mwen yo, m gen anpil timoun ke m peye lekòl pou yo.